Bonswa zanmi James Evosport yo e mwen salye nou e se avèk anpil plezi ke mwen antre lakay nou pou m kapab pote nouvèl video sa pou nou e kote jodi an la te gen an Almay e te gen e Super Coupe e Dalmay ki tap jwe ant Bayern de Munich e ekip e Borussia Dortmund nan nou pral devlope pwen sa e pou nou e talè konsa e pi nou pral pase e nan aktyalite an e nan mache transfè an e pou n kapab konnen e kòman e sa ye ansanm avèk James Evosport. E se tout pwen sa yo nou pral devlope ansanm avèk James Evosport. Nou konnen jodi an se te e Super Coupe d'Allemagne ki tap jwe ant Borussia Dortmund e ekip e Bayern de Munich lan. Kote ekip Bayern de Munich lan te ouvri skò a la 41 nyèm minit de je avèk mesye sa ki rele Robert Lewandowski. Gen e Thomas Muller ki te e double miz lan e pou ekip Bayern de Munich lan a la 49 yèm minit de je. Gen mesye sa ki rele Marco Reus e ki te redui skò a la 64 yèm minit de je. Epi menm mesye sa ki rele Robert Lewandowski e ki te make e e twazyèm gòl Bayern de Munich lan e dezyèm gòl pèsonèl li e a la 74 yèm minit de je. Mesye sa ki rele Robert Lewandowski an e se ansyen jwè Borussia Dortmund ki kase met nan men Borussia Dortmund jodi an la e se konsa sa te ye. Epi gen jwè Bayern jwè Bayern de Munich yo jodi an la ki te rann yon omaj avèk mesye sa ki rele Gerd Muller e mesye sa ki mouri yè dimanch lan a laj de 75 an. Mesye sa ki se yon lejand nan foutbòl alman e espesyalman e. Bayern de Munich e seleksyon almand lan. Epi nou pral gade pou nou wè kòman sa ye nan mache transfè lan. Nan mache transfè lan kote selon Sky Sport gen kapab gon yon echanj ant Coutinho kapab gon echanj ant Coutinho e mesye sa ki rele Pierre Omerick Aubameyang. Nou kapab di Pierre Omerick Aubameyang ki kapab rejwenn ekip FC Barcelone nan e selon jounal as epi gen Coutinho ki kapab ale anndan ekip Arsenal la se konsa sa te ye epi gen mesye sa ki rele Tammy Abraham mesye sa ki se yon entènasyonal anglè e ki ap jwe anndan ekip Chelsea an mesye sa ki rejwenn ekip AS Roma e ki pral pote nimewo 9 ofisyèlman e Tammy Abraham ki pral jwe anndan ekip Arsenal anndan ekip AS Roma nan peyi. e Litali e depi larive de mesye sa ki rele Romelu Lukaku, Lukaku nou konnen ki se ansyen jwè e ki te ansyen jwè Chelsea e ki te fon pase nan Manchester United e ki pase nan Inter de Milan men aktyèlman la ki retounen lakay li anndan ekip Chelsea an ki pral touche anviwon 15 milyon ewo e par an depi arive mesye sa ki rele Romelu Lukaku an e Tammy Abraham ki wè ke li pral e li pral manke jwe e tou li just kite ekip.

Apre gen mesye sa ki rele Locatelli an. Locatelli mesye sa nou konnen l trè byen e ki ta jwe kap k ap jwe anndan ekip Sassuolo an e chanpyon e dènye edisyon e koup dEròp dè nasyon ki fèk sot fèt nan la. Locatelli e selon jounal e La Gazelta dello Sport e ki ki fè ki revele nouvèl sa la e kote e Juventus ki jwenn yon akò ansanm avèk ekip E sa solo an e kote Lucatelli kapab al jwen al jwe anndan ekip e Juventus e de e Turen an. Aprè e nou pral wè ansanm avèk e JMC Vosport kote nap fon kout pye an Afrik kote jodi an la te gen e tiraj osò e koup dAfrik e dè nasyon an la e tiraj osò koup dAfrik dè nasyon an kote group A gen Kameroun e ki nan group A, group B a gen Senegal ki ladann, gen group C an ki se e Mawòk ki ladann Gana e se konsa sa ye sa e group C an. Gen gwoup D ki gen Nijerya, Ejip, pou n site sa yo sèlman. Gwoup E gen Aljeri e pou n site sa yo sèlman, e Kot Divwa. Epi gwoup F gen Tinizi e Mali e pou n site e sa yo e sèlman. E se konsa sa te ye e nan e tiraj osò gwoup Dafrik dè Nasyon. e ki gen pou l jwe nan jou k ap vini la yo. N ap di mèsi avèk tout zanmi ki pral gade videyo sa ansanm avèk nou e m renmen nou anpil toujou kòmante toujou gade videyo yo e pou n kapab sipòte e travay James Evosmond n ap toujou prezan pou n kapab pote bèl imaj pou ou e nan zafè e live sou Facebook nou konnen meyè imaj lan se la l ye mèsi a ou menm ki toujou la ki toujou ap sipòte nou m renmen nou anpil n ap kwaze e a la pwochèn pou yon lòt videyo ankò ta ka pou mwen menm a la pwochèn tchaw tchaw.